Gouvènman an gentan fè apèl de desizyon an, men m te di nou ke nou te ka atann nou a apèl la.
Medam mesye bonjou bonswa pou nou tout, byenvini sou chanèl Nouvèl PAMTV. On è le vandredi 6 fevriye 2026, medam mesye n rantre lakay ou maten an kote n pote ba ou kèk nan prensipal enfòmasyon k ap domine aktyalite an. Zanmi entènot, jan ke n te prevwa sa, jan anpil moun, anpil avoka, e menm jij ki te pran desizyon konsènan tps te prevwa e administrasyon an t ap gen pou te kapab moute ansanm avèk dosye a nan Lakou Siprèm, ebyen medam mesye, e se konfime Administrasyon Donald Trump la ebyen mennen dosye tps la devan Lakou Siprèm e li bay yon ansanm dagiman, yon ansanm degzijans ki pwouve ke tps la dwe kanpe pou Ayisyen medam mesye nan lakou peyi Lèzetazini. Rete konekte zanmi entènot, se tout detay sa yo e nou pral pote pou ou ans mete ansanm avèk ou menm ki genyen kat travay. E swa w te fil li anba ti piyes, ou di mwen san anba azil. Ebyen medam mesye fok nou di w e video sa se pou ou. E kisa w dwe fè si kat la ekspire. E avek nouvo desizyon ou di mwen san not sa ke DHS sa mete deyo, kisa w ka fè avek li ou menm ki gen yon kat e travay ki ekspire. Kisa w ka fè ansanm avèk kat sa a? Èske w ka travay ansanm avèk li? Wi, w ka travay ansanm avèk li, men gen yon ansanm de bagay ke w dwe fè. Ebyen zanmi entènot, rete konekte, ou pral jwenn plis detay andedan videyo sa a. Yon lòt fwa ankò, m ap m ap mande w si w poko abòne, abòne pou w kapab rete konekte avèk nou. Jèm videyo nou yo, pataje yo, se konsa plis moun ap dekouvri travay la e konsa tou. Plis moun ap enfòme, ap konnen yon bagay ke yo pat konnen. E a chak fwa n lage yon videyo, zanmi abòne nou yo. Medam mesye, ebyen jan ke w tande l nan kòmansman videyo a, Mèt Franley Denis Julien, e gason kanson k pa janm sispann chache pou kominote a, ebyen mesye a konfime ke E administrasyon Donald Trump la monte ansanm avèk dosye tps la devan Lakou Siprèm. Men nan, e genyen ti enkyetid konsènan desizyon sa a administrasyon e Donald Trump la pran medam mesye pou l kapab monte ansanm avèk dosye tps la e mennen l devan Lakou Siprèm san fason pou ke yo kapab aji pi vit ke posib e si tout fwa ke e yo ta vle pran yon desizyon pi vit ke posib. Mennan, enkyetid la ki bò li ye, se ke depandamman de desizyon Lakou Siprèm an pran, ou di mwen san eske jij la ap tounen ou di mwen san gon bagay yo kapab fè ankò, se sa anpil kesyon ap poze, Piske n konnen desizyon final la, se jij la k ap bay li, pe enpòt Lakou Siprèm ta pran yon pozisyon, ta pran yon lòt pozisyon, men desizyon final la, m kwè se jij la k ap bay li. Ebyen, zanmi entènot, nou pral wè ki jan sa ap fini. Sèl ti pwoblèm se dout ki genyen pa rapò avèk jan dosye sa yo konn trete lè yo monte, lè yo ale avèk yo nan Lakou Siprèm, Menan nou vin jwenn administrasyon Donald Trump la ki mete, ki akselere, e l ta va e mande ou di mwen san e pou mande ou di mwen san e pwouve moun yo ke yon ansanm dagiman sou fason pou yo kapab aji pi vit ke posib konsènan desizyon sa a, ou di mwens, medam mesye, pou l kapab kanpe ti pyès pou konpa triyòt nou yo. M toujou di l, e nou pa mèt tèt nou, kote n soti pi lwen, dèfwa nou nou pa t panse se sa k rive la a l t ap rive la a. Jodi a tout moun ki gen ki gen stati ti pyès te ka nan kouri, nou pa konn kote yo t ap ye, sa k t ap anba kab ban n, pèsonn pa t ap ka soti, si Bondye te di yon mo, Jounen jodi a, anpil nan nou kòmanse al travay, anpil nan nou ka al travay, e men nan fòk nou di l mèsi. Men pa bliye ke gen nan bagay ke w dwe konnen nan sa ki gen wè ansanm avèk travay, ou menm ki genyen kat travay ou, swa ki te ekspire, ou di mwen san ki pa te ekspire, men yo te di w pa vini nan travay la paske yo pa t konnen ki desizyon ki t ap soti. Men nan, m ap raple w ke yo pa gen obligasyon pou yo pran travay la ankò. Endepandamman de wòl ke w te jwe, endepandamman de tach ke w te ranpli, wa konprann, e si tout fwa yo jwenn yon moun ki gen yon stati ki pèmanan, yo ka toujou pran l nan plas ou paske yo pa konn kisa k ap vini pi devan. Alò si tout fwa w ta vale yon travay, m ap toujou repete sa nan videyo nou yo, petèt nenpòt lè w tonbe sou videyo a, wa konprann e w pral tande plis ankò ansanm avèk avoka Lana Joseph ki pote plis detay pou nou Andedan videyo sa a. M pral envite w rantre nan videyo a, wa tande plis detay. Yon lòt fwa ankò, nou se Nouvèl Pam TV. Deja m swete tout moun bòn joune, bon vandredi piske wikenn nan demare. N ap kwaze nan fen videyo a. You know se yon poz ke yo mete. Se pa tps ke yo ouvri pou tout moun kapab aplike pou tps. So ou menm ki te rantre nan peyi an apre 3 jen 2024, ebyen sa pa gen anyen pou wè avè w, ou pa elijib pou tps. Ou menm ki te deja nan peyi an, ki ta sipoze aplike pou tps, ahan, ki ta sipoze aplike pou tps, men paske w t ap fè wondonn, oubyen ou pa t gen bon enfòmasyon, oubyen yon moun te di w pa t bezwen aplike pou tps, ebyen ou pa t aplike pou li menm, Enfòmasyon sa pa gen anyen pou wè ansanm avè w si w pa t genyen tps lan, si w pa t deja aplike pou tps lan, li pa gen anyen pou fè avè w. Si ou menm se yonn nan moun ki te ranpli pou tps, tps ou an kou, ki vle di ke yo voye yon resi ke tps lan an kou, petèt ou al fè anprent, men yo poko janm voye apwouval lan, so si yo poko janm voye apwouval lan pou ou, ebyen. Lòd ke jij lan bay 2 fevriye a, li afekte w paske lòd sa di ke yo pa kapab fèmen tps lan pou ou menm, paske ou deja gen yon aplikasyon ki an kou. Daprè lalwa, lè ke ou gen yon aplikasyon tps ki an kou, den li pwoteje ou ke pou yo pa depòte w. Men nou konnen, administrasyon sa gen anpil magouy, anpil abi. So nou gran timoun nou konprann sa men an jeneral daprè la lwa ke li ba ou pwoteksyon. So si ou te genyen yon aplikasyon tps ki te an kou ou ponkò jwenn yon rezilta de li menm ebyen desizyon jij lan vle di ke aplikasyon sa toujou an kou so 3 fevriye a pa fèmen l li toujou an kou just rete tann nap gade pou nou wè kilè ke yo ap finalize avèk aplikasyon sa yo pou yo ka petèt lage tps ban nou ok so sa se pou moun yo ki gen aplikasyon ki an kou ankò si ou pat deja ranpli pou tps pinga w kite moun kap di w konsa a yo ap fè rapli yap fè aplikasyon tps pou ou menm pa ba okenn moun kòb ou okenn asasen vòlè magouyè pa bay kòb ou. Pou w di konsa ke ou pral ranpli pou tps. Ki tps ou pral ranpli sa? Se pa yon nouvo rejistrasyon ki genyen ke ou bezwen ranpli pou tps. So pa kite moun pwan kòb ou nan men ou. Pa genyen tps aplikasyon ke w bezwen fè. Pa ganyen w bezwen fè ditou. Ok? Ou pa bezwen voye okenn lèt bay imigrasyon sou pwosè tps lan. Paske pa ganyen w bezwen fè. Se sèlman jij lan di ke. ou depatman DHS pa gen dwa pou tèmine tps ok se sa ke li di but nou wè jodi an depatman uscis nou wè ke yo pibliye yon anons kòm yo toujou fè yo pibliye anons lan pou di konsa ke pozisyon pa yo ki sa ke yo ap fè daprè lòd ke jij lan bay lan ok so kisa ke yo di ke yo ap fè um aprè ke yo fè konnen um nan gwo lèt hahaha ke yo mete avi sa pou nou menm ki di konsa ke aprè ke yo te fin revize kondisyon peyi ayiti yo te fin fè konsiltasyon avèk tout ajans gouvèneman ki reskonsab pou yo te fè pou yo te fè konsiltasyon avèk yo, ebyen sekretè a DHS lan Kristi Nonm ebyen li menm li te detèmine ke Ayiti pat rive nan nivo ke yo bezwen an pou kondisyon l pou yo te toujou kenbe tps lan pou li, se sa fè ke. Yo pat kenbe tps lan, se sak fè ke w te wè nan nan anons ke yo te pibliye 28 novanm 2025 lan, se ke yo pa t ap renouvle tps pou Ayiti. Ok. Umm so akoz de sa, umm ti moun ki te genyen tps, umm Ayisyen ki te gen tps avèk tout benefis ki te vin avèk tps, lè w ap pale benefis ki vle di ke, moun ki te gen kat travay anba tps e osi petèt moun ki gen dwa tap resevwa lajan nan men gouvèneman an, food stamp, so tout sa yo oubyen pwoteksyon ke tps lan te ba ou pou yo pat depòte ou bak nan peyi ou, ebyen tout benefis sa yo ke w tap jwi an, ebyen se li menm yo te di ke yo ap tèmine 3 fevriye 2026. Sa se se se te desizyon DHS, men nou wè ke yo di konsa, men le 2 fevriye 2026, genyen yon jij, yon grenn jij, ou wè kòman yo kòken, yon grenn jij ki nan distri Kolonbi an, nan Washington DC an, Ebyen, li menm li bay yon lòd pou yo kapab poze, pou yo kapab mete yon pòz kontre tèminasyon tps lan. Ki vle di ke gen yon jij ki di konsa ke yo pa gen dwa pou yo fèmen tps pou le moman. So, yo vle fè konnen. Dèske jij lan li menm li fè sa a, malgre ke jij lan konnen ke depatman an li menm li te pote desizyon lè yo bloke epi yo pa fèmen tps 2 fwa devan Lakou Siprèm, alò se pa pou Ayiti pou lòt moun tankou Venezyela ke yo te pote sa deja devan Lakou Siprèm nan menm tip de ka sa yo. Epi Lakou Siprèm te dakò avèk gouvèneman. So, yo vle yo vle montre w kote ke yo kanpe. So yo di w depatman DHS lan li menm li totalman pa dakò ansanm avèk desizyon yon jij lan ok yo totalman pa dakò avèk desizyon sa e akoz de sa yo ap travay arach pye ansanm avèk depatman jistis pou yo kapab detèmine kisa ke yo pwal fè. Ki sa ke yo pral fè? Ki sa ke yo ka fè? E byen ke nou deja konnen next desizyon an se petèt pou yo menm se ke pou yo al mennen sa nan lakou siprèm ankò pou yo kapab wè ki sa lakou siprèm kapab di. Sa se petèt yo menm ki gen dwa deside. But pou le moman yo ponkò di nou but nou te deja konnen yo di ke yo gen entansyon pou yo kapab fè yon appeal pou yo mennen li devan tribinal lakou siprèm nan. So, yo genyen tout dwa yo pou yo kapab fè sa. Men tan moun sa yo yon jan kòken tou, yo vle montre w ke yo, apre yo te vin revize kondisyon peyi avè tout sa yo. Si nou te tande mwen, nan lòd ke jij lan bay 83 paj lan, jij lan te deja eksplike li, li te di ke yo pa t fè sa yo ta sipoze fè. Non, tout ajans yo di ou tande yo di ou ke yo te kontakte an, m m, yo pa yo pa t fè konsiltasyon avèk yo vre, kòken chat mawon mimi myaw, amm, e ke kondisyon peyi an yo te revize, wi, yo te revize l, anh, paske nan nan tout atik yo ke yo te ba l lan, ebyen se se ke peyi an pa t nan kondisyon. pou moun yo te kapab retounen men yo te ignore kondisyon peyi an so si yo te gon revizyon yo ignore sa so akoz de sa yo menm yo di sa ke yo ap fè se ke yo ap bay yon ekstansyon otomatik sou kat travay ke moun yo te gen anba tps lan. Ankò, nou konnen ke genyen tps, genyen kat travay anba tps. Yon moun gen dwa genyen tps and then ou pa genyen kat travay anba tps lan. Ok? So, e se konsa tou, ou gen dwa wè gen yon moun ki genyen yon aplikasyon tps ki an kou, li gen kat travay anba tps, men aplikasyon tps li an ponkò apwouve. So ou genyen sa. Desizyon sa a, sa ke li di ke yo ap fè, dèske yon jij bloke DHS gouvèneman, yon jij mare men yo, dèske yo mare men yo, den konnya la yo menm, yo di. Ok, moun ki te genyen kat travay deja anba tps, ebyen moun sa yo, yo ap ba yo yon ekstansyon, yo ap pwolonje kat travay sa pou yo menm. Sa sa vle di? Sa vle di, ou menm ki te genyen kat travay anba tps antanke Ayisyen, Degaj ou chache kat travay la kote ou te lagel nan tou ou te lagel la anba kabann ou te fourel la nan ranyon ou te rantrel la al pran kat travay tps sa ebyen lap fè du byen so non sèlman yo bay pwolonjman sou kat travay lan Sè ke se pa sèl moun ki te gen kat travay ki t ap fini 3 fevriye 2026, men depi se moun ki te gen yon kat travay anba tps lan, kòmanse depi 2017, 22 jiyè 2017, kenenpòt nan kat travay sa yo ke ou genyen, ebyen ou kapab itilize kat travay lan avèk notis sa a, epi. ou kapab travay san tèt chaje so ou menm ki genyen lontan paske nou konnen dènye fwa ke yo te bay tps lan te gen yon blòk sou tps lan se te 22 jiyè 2017 so ki vle di ke 22 jiyè 2017 moun yo ki te gen kat travay anba tps lan oubyen si w te gen kat travay ki te fini 22 janvye 2018

oubyen 3 out 2025 or 3 fevriye 2026, kenenpòt nan dat sa yo ke ou te genyen yon kat travay ki anba tps, ebyen rale kat travay sa, ok, rale kat travay sa avèk notifikasyon sa, ou ka al travay, ou ka osi al fè yo ba ou yon ekstansyon nan lisans ou. So, ou byen kenenpòt èd ke w ap mande, se tankou son dokiman ki valab ke li ye. Gen zanmi m ki te gendwa genyen yon kat travay anba tps. Mwen, mwen vle ke nou konprann. Gen zanmi mwen ki te gendwa gen yon kat travay anba tps, petèt kat travay ou te fini 3 out 2025. Lè ou t ap renouvle tps lan. Ou pat fè kat travay. So si w pat fè kat travay la w t ap renouvle tps lan. Men ou chonje w te gen kat travay 3 out 2025 lan. Oubyen w te gen yon vye kat travay nan yonn nan dat yo m sot ba w la ki te pase deja. Ebyen ou menm bagay la mache pou ou. Ou ka pran kat travay sa a ki espire menm lè li espire, avèk notis sa a, ebyen se 2 bagay sa yo mele ansanm, li vin fè ke li pa espire ankò, ou kapab ale nan travay ou, prezante li a yo menm pou yo kapab asèpte li, pou yo kapab ba w li. Men, nou deja konnen ke travay yo pa abitye ansanm avèk sa. So, genyen travay ke w prale ladan l, yo p ap konprann ni. M ap prepare mantal nou so dekwa pou nou pa fristre pou gremesi. Gen travay ki p ap konprann ni so ou oblije bay enfòmasyon an a yo menm. So pa just parèt ak kat travay ou, pran kat travay ou, m ta swete ke ou pran dokimantasyon sa e ou ka menm ale ansanm avè lòd lan tou. Prepare w, mwen m renmen ba yo plis ke sa yo mande pou yo pa anmède lespri nou. Ou kapab ale avèk toulede dokiman yo epi pou w montre ke se sa DHS di. E ou kapab wè dat ke yo bay li an, li nan, si w enprime ni, nan notis lan, li 2, 4 fevriye 2025, se jodi an ke yo bay li. So, si demen si Dye vè w ale, gen anpil nan konpayi yo gwo tèt yo ponkò li li, yo ponkò konprann li, avoka yo ponkò konprann li, si yo gen dwa di yo pap fè ni. Men pa dekouraje si yo di w non, retounen bak demen si Dye vè, retounen bak, you know, vandredi, pou yo kapab konnen ke se lalwa e si ke ou trouve ke li difisil yo pa vle dakò ou mande pou tèt ou bezwen pale avè HR then wap wap fè tout sa ki posib li pa nesesè ke wap bezwen yon avoka pou kapab jere sa pou ou menm men gen kèk nan moun yo nan travay nan nan nan patron yo ki gen dwa yon wondondon ki gen dwa pa konprann anyen nan anyen then ou gen dwa petèt bezwen yon avoka pou ekri yon lèt pou ka di monchè. Swiv sa la lwa di. Men si ke ou eseye ou pale avèk yo, yo fè ni, den ou pa bezwen ap depanse kòb plis ke ou bezwen depanse. Men sa se pwosesu an ke ou bezwen pou fè. So ou menm ke yo te kanpe ou nan travay, ebyen ou bezwen retounen pou al fè yo pran ou back nan travay lan. Ou menm ki ap chache travay. So, si w te deja gen travay lan deja, yo te voye w ale, yo te di w pa ka vin travay paske ou pat genyen kat travay akoz de tps la tap fini, retounen bak fò yo pran ou. Men si se yon nouvo travay ke w ap chache, ann di ou vin frape pòt travay lan epi w di, Ey! Men dokimantasyon mwen, mwen ta renmen chache yon travay. Alò, travay lan li menm, li gen dwa deside pou l pa pran w. Yah! Son nouvo travay ke li ye. Li gen dwa di konsa, monchè jan bagay la ye la, nou pa, nou, nou pap, nou pap pran w. Men si l di w ke nou pap pran w paske w pa gen papye legal, then sa kapab petèt kontravansyon avèk lalwa paske sa di ke li legal. Men anpil nan big boss yo, si yo sou men yo, yo gen dwa jès di konsa, ok, pa gen pwoblèm nan rele w epi yo pa rele w back. Si yo pa rele w, then. Kisa w ka fè? Ou pa ka al goumen avè moun di m mande w travay ou pa ban m travay. Men nou nou ta renmen ke nou klè, ke nou konprann li. Men si se yon travay ou te deja gen deja, yo gen redevans anvè ou menm si se sèl pou rezon sa yo te mete w chita. Nan si se paske ou t al travay an reta w ap plede al nan travay moun yo an reta, ebyen yo voye w ale then sa pa yon bagay. Oubyen petèt w ap fè frekan ou pa fè travay ou byen. Sa son lòt bagay. Yo ka deside ke nou pa gen travay ankò. Men si yo di'w ou paka tounen back nan travay lan, akoz ke tps fini, ebyen nouvo papye sa li menm li ba ou aksè ke tps ou legal, papye travay ou legal, ke ou kapab pran li. So sa se papye travay. So now ann pale de lisans. Ok, so si w te gen lisans ou, petèt lisans ou fini yè, 3 fevriye 2026. Zanmim mwen pale nou tanpri silvouplè si lisans ou fini pinga wal kondwi san lisans m paka pran plis strès ke sa pa al kondwi san lisans si lisans ou fini si dat lan di 3 fevriye 2026 m pa bezwen konnen si w gen dokiman sa avèw Lisans ou pa di yon lòt dat ke 3 fevriye 2026, si l pa ba ou yon lòt dat ki kouran, tanpri silvouplè chache chache Uber, chache yon zanmi pou ba w yon ray. Si lisans ou fini 3 fevriye 2026 oubyen li te gentan fini deja, Ou genyen tip 4 ti pyès lan, papye travay anba ti pyès lan. W ap pran papye travay sa a, w ap pran dokimantasyon sa a avèk lòd jij lan. Li pa nesesè ke w gen lòd sa a, men m toujou renmen gen yo toulede, oke. So dekwa si yo ap, si y ap grate tèt yo, m di, yo di w sa se òd jij lan, men òd jij lan. So ranje koze m pou mwen. So ou kapab ba yo toulede pou yo kapab. ba ou yon ekstansyon nan lisans ou pou yo ba w nouvo dat ki dat ke yo pral mete sou lisans lan m pa konnen li depann de lis kote w al fè lisans lan an Florid yo gen dwa ba w tèl dat Jòji ka ba w lòt dat m pa bezwen konnen lesansyèl depi ke yo ba ou dat gen nan yo gen dwa ba w li pou 3 mwa 6 mwa m pa konnen sa w chache konnen men lesansyèl fò yo ba ou yon ekstansyon pou kapab ede ou ansanm avèk pwosè a ankò pa genyen yon dat. ki di pou konbyen tan. Now si imigrasyon vin bay yon lòt notis ki bay dat la nap fè w konnen ou ka mande yo men pou le moman yo sipoze ba ou lisans lan menm lè yo ta sipoze ba w lisans lan ankò zanmi m lè w rive devan yo se pa tout ajan ki pral konnen ki pral konprann like even jodi an mwen gen yon kliyan ki ale devan yon ajan li di bon li ponkò jwenn lòd pou l fè sa so li pa bay li. Si w al devan ajan an, li di w non. Si se elèv avoka pèp la w ye, w ap di, Èske m ka pale avon sipèvizè, silvouplè? Met anglè w sou ou. Al avon moun ki ka pale anglè. Di, Ban m pale avè yon manajè, ban m pale avon moun ki pi wo pase w. Paske sonje, moun yo ki devan an, anpil fwa, gen enfòmasyon ke yo ponkò jwenn e yo gendwa pa ka konprann ni. So, se moun ki anlè yo ki gendwa gen plis. Di, Ou pa gen pwoblèm, w ap ret tann. Pou yo kapab tcheke, pou yo ba w tout enfòmasyon, pou yo kapab wè, ok, m ap ouvri li pou ou menm, pou yo kapab ba w lisans lan. Si w pale avèk manadjè w, pale avè nan tèt yo, yo di w yo pa kapab ba w lisans lan, pa goumen, petèt demen si Dye vle retounen ankò, oubyen ale nan yon lòt lokasyon, Pou wè si w kapab jwenn yon lòt moun. Bagay yo se konsa. Zanmi m bagay yo pa 1 2 3. Fò nou aprann konnen kòman nou kòman pou nou degaje nou nan peyi a ok. Se pa anyen ki mal w ap fè men se ke lè gon bagay nouvo ki soti konsa lè gon bagay sou zafè imigrasyon se pa tout moun ki konnen l ki konprann li so w ap toujou kapab jwenn difikilte. Yon bagay ki di pa vle di li enposib so just paske w ale kote yon moun jodi an Pou yo fè lisans lan yo di w non, sa pa vle di ke yo pap janm fè l pou ou. Ok. Ba l yon jou epi retounen ankò. Al nan yon lòt lokasyon. Pote menm bagay lan. Pale avè moun yo. Epi w kapab byen reyalize kote yonn di w non epi lòt la di w wi. Mwen se wi a m ap chache. Toutan yo ponkò ban m wi a m pap kanpe. Se konsa m ye ok. Mèsi Astrid ou konprann bagay yo so ou paka ou paka feian konsa yo diw non epi ou mete kòw ankòlè nan se pou pale pale pale pou jiskaske yo baw sa ou bezwen an epi lapè so nou konprann pou lisans lan so kounyè la nou pral tande anpil koze gen moun ki diw nan Florid se sa yo bay li men pou konbyen tan yo bay li Nouyòk pral gon lòt jan pou yo fèl m pa bezwen konnen lalwa di Yo sipoze baw ekstansyon sou lisans ou. Mande pou ekstansyon ou. La lwa di fòw genyen ekstansyon sou papye travay la. Mande pou ekstansyon sou papye travay la pou al travay. Se sa ki enpòtan ansanm avèk notifikasyon ke yo baw la. Jan ou konnen pale men pinga w al goumen ak moun yo non. Pou yo rele polis pou ou pou yo arete w. Pinga w al goumen. Ou wè mwen menm lè map mande. M toujou gon koman yo di sa menm mwen mete m trè dousman map mande sa map mande an mwen pèsistan men avèk anpil sajès anpil sajès anpil you know souri ahan wi m ka konprann wi but can I speak to your manager please m ta pale avèk manager w silvouplè m pap fè derespektan avè moun devan paske si w fè derespektan ak moun devan kap pale avè w la ou pap janm jwenn manager a. Sofò chache yon jan menm si w konnen lalwa pa lage lalwa twò fò chache yon jan pou w ranje bagay yo pou w pase men nan tèt yo pou yo ba w sa w bezwen pou w pale ansanm avèk moun pou w pale bon lesansyèl se sa e si ke w ale nan lisans lan ankò tou ou eseye plizyè fwa yo pa ba w li den ou gen dwa byen bezwen fè yon avoka ekri yon lèt. pou kapab eksplike moun lisans yo. Sa yo pap di w lan se bagay ke nou pase deja. Mwen genyen kote lisans lè moun nan ale yo pa vle ba li, mwen ekri yon lèt epi yo bay li. Travay yo se menm jan an, yo ou gen dwa eseye ou eseye yo pa ba w li epi nou ekri yon lèt yo ba li. Men pa kite se premye bagay lan se yon lèt avoka w bezwen paske ou pral depanse kòb pou sa. Eseye pale avè moun yo pou wè kisa yo kapab di paske gen anpil nan yo menm kap konprann. E sitou si yo gen anpil ayisyen ki sitou yo gen anpil ayisyen ki nan ki nan travay lan ebyen li kapab pli fasil ke yo deja konprann sa yo gen pou yo fè so degaje w gon moun ki mande e si ice kanpe m so ou wè mwen menm m t ap genyen ti notis sa avèk mwen e m t ap genyen òd jij lan m t ap plwaye l mete l nan bous mwen. Mwen tap genyen notis tps ke m te deja genyen deja, like pa egzanp, si w te gen tps nan ane deja yo, fè kopi apwouval lan. Ou gon nouvo tps ki an kou, fè kopi l. Ou sonje mwen di w, dokiman w kenbe l lakay ou men gon kopi avè w. So mwen tap gon kopi. nan bous mwen, m tap gon kopi ankò nan kòman yo di sa menm nan nan tiwa machin nan tout kote anndan machin nan kopi nan machin kopi nan valiz kopi nan telefòn mete tout bagay yo la paske ou pa janm konnen kilè ke ou kapab gen pwoblèm now Ayiti pou kont pa yo. Dapre lalwa, ou gen yon ti pyès ki an kou, ou pa fè yon ak kriminèl, yo pa ta sipoze mete lapat sou ou. Men ou gran timoun. Nan tan sa, imigrasyon yo pa, yo pa obsève lalwa jan yo ta sipoze obsève li. So, se sa fè ke, ou sil bezwen pran prekosyon ou. So just paske yo mete ti notis sa, pa vin fè w gen gwo ponyèt pou w ap mache nan lari an, fè tèt cho. Si w pa bezwen ankò, nou konprann sa m vle di nou an. Ou pa bezwen nan lari, mete dèyè w chita yon kote. Ok? Si se travay ou pral travay, al travay. Ou gen pou w al legliz, al legliz. Ou gen pou w al nan makèt, al achte yon ti bagay epi kouri rantre lakay ou.
Abòne Nouvèl Pam TV yo. Medam, Mesye, mèsi paske w te pran son w te pran tan w pou w gade e tande videyo sa a de kòmansman jiska lafen. M espere ke w te aprann anpil nan videyo sa a. Ou te pataje avèk yon zanmi w, kamarad ou, yon moun ou konnen ki nan bezwen pou videyo sa a, pou l kapab ba enfòme plis. Yon fwa ankò, mèsi paske w te gade l, mèsi paske w jèm, mèsi paske w abòne. N ap kwaze nan yon lòt videyo. Bòn joune! Ke Gran Achtèk la kontinye fè wout avèk nou. N ap kwaze nan yon lòt videyo.